Aprè prè de 10 jou de mobilizasyon ke pèp la kanpe anndan peyi Dayiti, enben peyi a te fèmen, nou jwenn ke prezidan Jovenel Moïse ansanm avèk se an 2 jou, prezidan Jovenel Moïse nan mèkredi, e nan samdi nou vin gen anfèt e premye minis Henry Céant ki te fè yon diskou pou yo kapab e petèt adrese kesyon, reponn a pèp la m ta ka di. Now, pou n kapab konprann diskou sa yo, nou gen yon sosyològ nou, an fèt, Eddy St. Paul, pwofesè Eddy St. Paul ki vin la avèk nou maten an, ki pral dekoupe pou nou diskou sa yo egzatteman ki sa yo reprezante pou sosyete a, ki sa yo reprezante nan istwa politik peyi Dayiti. Pwofesè St. Paul, diskou prezidan, dabò prezidan Moïse la, ki jan w wè l, ki jan nou ta ka dekante l? Donk mwen ap di bonjou a tout telespektatè e tout fidèl oditè Ayiti Premyè Klas. Mèsi anpil Doktè Fayette Theodore pou opòtinite sa ou ban nou pou nou analize politik lakay nou. Avan ke mwen reponn dirèkteman kesyon an, mwen ta renmen di tout telespektatè yo, tout oditè yo ke lè nou ap pale de politik, Politik se yon syans ke li ye. E youn nan pè fondatè syans politik, li rele Nicolas Machiavel. Nicolas Machiavel, an 1513, li pibliye yon ti liv ki rele Le Prince. Ebyen lan liv sa, Machiavel di w ke politik lan, li chita sou twa wòch dife. Li genyen militè a, pati militè a anndan politik lan, li gen pati li rele pèp lan, epi li gen sa yo rele diskou imaj. Sa vle di, pou yon prezidan de la repiblik, yon prens daprè Machiavel, imaj politik ou, diskou a enpòtan. Yon prezidan ou pa manje nenpòt ki jan. Ou pa pale nenpòt ki jan. Ou, ou pa di nenpòt bagay. Ebyen, menm dan Labib, si nou ale lan Jan premye, vèsè premye, w ap wè li di w konsa, O kòmayansman etè lapawòl. Donk, sa vle di diskou se yon bagay ki trè enpòtan an politik. E si nou sote lan Machiavel, mwen ta renmen rapidman, eh, bwose sa David Axelrod. David Axelrod, Se yon sosyològ etazinyen ki spesyalize li an sosyoloji elektoral e an kominikasyon politik. David Axelrod, se li menm ki travay avèk anpil gwo politisyen ki fè politik yo gen siksè. E Barack Hussein Obama, lè Barack Hussein Obama te kandida pou la premyè fwa, w ap jwenn ke David Axelrod se li ki t ap fè kominikasyon politik pou Barack Obama. Ebyen, David Axelrod li dou ke jeneralman se pa pwogram yon politisyen ki fè li gen siksè, se diskou politisyen an. Daprè David Axelrod, diskou an pi fondamantal ke menm pwogram prezidan. Sa vle di se jisteman pou montre w ke diskou a trè enpòtan.
Diskou misye bay la petèt ta ka efase pwoblèm nan, e sa w vle di la? Donk, ebyen, lè nou fin fè tiyè a nan rale sa, nou pral di ke lè w fè yon diskou, diskou a li gen dwa gen plizyè objektif Doktè Fayed. Ou ka fè yon diskou, se pou m vin sou Jovenel Moïse wi, diskou a, ou ka fè yon diskou pou konvenk, ou ka fè yon diskou pou pèsuade, E ou ka fè yon diskou tou se pou reyafime yon statu quo. Ou ka itilize diskou an kòm yon zam de liberasyon, konsa tou ou ka itilize diskou an kòm yon zam de represyon. Bon, diskou misye a, sa l ap vin fè li menm? Donk, diskou, e dènye eleman m ta renmen di, diskou an tou ou ka fè li gen yon nivo nan diskou a yo rele le démasquage. Ou ka fè diskou an. pou atake, pou demaske yon advèsè politik ki gen dwa bay manti sou ou etc. Donk lè nou analize diskou Jovenel Moïse fè a, donk objektif diskou an, alò si nou vle fè avoka di dyab nou ta di ke se yon diskou ki te gen alafwa objektif pou li pèsuade e objektif pou li konvenk. Men malerezman atravè diskou sa Jovenel Moïse li pa arive ni pèswade, ni konvenk, e menm demaskaj advèsè li a, li pa arive atenn li. E nou kapab pran de egzanp konkrè pou nou esplike, ke se swa o nivo de konvenk, ke se swa o nivo de pèswazyon, ou byen o nivo de la demaskaj politik, Jovenel Moïse, li rate konplètman. Wi men ki jan, ki jan ou detèmine ke se sa misye te vle fè, ki jan ou detèmine ke misye pa, pa, an fèt reyalize objektif li? Bon, e byen, jisteman, lè w ap pran yon diskou, diskou a gen yon ansanm de mo kle. Donk lè w pran diskou an, diskou an li vle li an anglè ou di speaking. Ki mo kle msye nan pa msye? Donk lè ou pran yon prezidan de la repiblik, sonje mwen di w, politik se yon syans ke li ye. Lè yon prezidan de la repiblik ou ou ou ou gen dwa eli nenpòt jan paske politik jeneralman li pa gen obeyi a moralite I. Jideo-kretyèn, tankou pa bay manti, pa vòlè. Se di depi ou gen dwa itilize yon ansanm de teknik, men se pou w ka atenn yon objektif. E byen lè w gade yon sitiyasyon de kriz etsetera, donk diskou a lè li fè yon diskou, li ta dwe, diskou a ta dwe, lè l fin fè diskou a ta dwe kalme furè moun yo etsetera. Men w santi se anvlimen li anvlimen li. Poukisa? E nou ann ale lan diskou lan sa misye di. Misye di ke Pèp Ayisyen, donk, mwen konnen sitiyasyon an grav, nou pa ka manje. Ann rete sou sa sèlman, nou pa ka manje, nou pa ka peye kay, nou pa ka fè yon seri de bagay. Ò, sonje an kanpay elektoral, Jovenel Moïse li te di ke li menm, li prale sèvi ak tè a, ak lè a, ak dlo a, pou li mete lajan lan pòch moun yo, Epi pou li mete manje sou tab moun yo. Donk sa vle di ou kapab wè gen yon inadekwasyon, pa gen koyerans. Non, misye montre ke li fè echèk alò, se sa? Donk, ya, se sou echèk la nou prale avèk ou la, se echèk la nou ap dekòtike. E Doktè Fayette li itilize yon mo anpil, senpati. Pèp ayisyen an, mwen moun ki pèdi timoun ki mouri, manman pitit ki pèdi moun, moun ki pèdi biznis, m voye senpati nou avèk ou. Pa egzanp, si mwen menm avèk ou, wi, Jovenel nan diskou an, swa la mwen menm mwen fè transkripsyon diskou lan, mwen tradui l konplètman an de, pase son odyo mwen t ap tande sou youtube, mwen tradui li an kreyòl jan li di l lan, w ap wè ke mo kle an, anpil mo kle, senpati se yon mo kle. Men si, Doktè Fayèt, m ap pale avèk ou lan telefòn kòm. Yon moun ki konn vin nan pwogram lan, ou di, ah Doktè Sen Pòl, mwen pèdi madanm mwen wi, bon, sa di yon egzanp, oubyen manman m mouri. Kounye a, men se pa mwen menm ki touye manman w, se pa mwen ki lakoz ke manman w mouri Doktè Fayèt. Kounye a m ka di Doktè Fayèt mes sincères condoléances, mwen senpatize avèk ou. Men yon prezidan de la repiblik li la pou li bay rezilta.

Yo pwofite pou ap fè avyon dwòg debake sou mòl Sen Nikola. Donk sa vle di lè a vle di pou montre w ke peyi a se tankou yon narco eta. Men si nou ap fè analiz n ap wè diskou sa tou men kesyon demaskay la l pa rive atenn li. Paske Jovenel Moïse tout lè ke li t ap fè kanpay, Aktyèlman nou genyen Guy Philippe ki lan prizon Ozetazini pli patikilyèman lan Etad la Florid e nou konnen lan tou ki sikonstans yo te rantre an Ayiti yo pran Guy Philippe ki te deja eli kòm senatè menl pat gentan prete sèman epi yo met minòt lan bral yo al avèk li e si w ale wap wè sou tout re Google tout rezo sosyo wap wè Guy Philippe se moun ki te lan tout gran sud lan ap fè kanpay avèk Jovenel Moïse donk sa vle di ke Jovenel Moïse andan sen li moun ki ekstrèman enplike lan trafik stipefyan, moun sa yo anndan sen Jovenel Moïse. Donk sa vle di ke sa se yon lòt fo pa. Sa se yon lòt fo pa toujou. Donk sa vle di, lè w pran diskou an pèsuade, Jovenel Moïse li di ke solisyon peyi a, pa egzanp, solisyon a pwoblèm yo, nou tout konn solisyon a pwoblèm yo. Ki pwoblèm Ayiti genyen? Se a pwoblèm Ayiti an, son pwoblèm ki konkrè e se sa moun yo, mwen menm pèsonèlman m tap atann ke li tap di. Lè w pran yon peyi, nou ka konprann ke Jovenel Moïse an kanpay elektoral, menm o Zetazini, lan s jan politik lan lap fèt sou le plan entènasyonal, ou pa ka di ou prezidan pou w pa bezwen kòb. Aktyèlman ou pa ka yon politisyen pou reyisi pou fè kanpay san ou pa fè fondrezin etc san ou pa jwenn lajan donk Jovenel Moïse si l te entelijan mwen menm mwen pa gen pwoblèm lè siklòn Matthew te pase nou konnen ke genyen anpil manm lan sektè prive dè zafè lan nou pap fè pèsonalite men lè siklòn Matthew te pase an 2015 2015 2016 se Jovenel Moïse se Sèl kandida, an 2016, se sèl kandida ki te gen aksè avèk yon seri de konntenè ki te genyen sak diri ladan yo, konntenè diri, fèy tòl, fèy playoud, pou ale dan le gran sid pou al a bay moun yo. Men moun sa yo, se moun sektè prive dè zafè ki fè yon envestisman lan Jovenel Moïse. Donk. Men nou toujou di ke l'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir, paske son m sonje m di nou le realisme politique son bagay son teyori ki trè enpòtan pou nou konprann la politik kontanporèn. Donk non Jovenel Moïse m pa gen pwoblèm avèk li ke li te fè alyans avèk moun so men lè ou rive yon prezidan de la repiblik, Ou dwe gen yon lòt konpòtman, ou dwe gen yon lòt atitid. Ok, n ap fè yon kanpe, n ap vin avèk diskou ese an jis apre. Haiti Première Classe, Bon kichòy! An fèt, kòm diskou an fèt Premye Minis la, sa pi pwen bay Prezidan fè, an n pran pa egzanp repons aspè repons pèp la. Kisa Prezidan
Ki fè, mas pèp la ki nan lari a depi 8 jou k ap rele anmwe kont grangou lavichè, blakawout fènwa, dola k ap grenpe moute, ensekirite e latriye a, ou di nou se bandi ak dilè dwòg? Prezidan, petwotchalennjè yo k ap mande w regleman lajan prete pitit pitit pitit nou pral remèt la, ou di yo se bandi ak dilè dwòg? O, prezidan, pwofesè lekòl ki pa ka touche, fanm ki grangou lajistis, lafanmi ak zanmi viktim ou te fè esnaypè tire nan tèt yo, lajenès k ap gade lavni de bra pandye, ata ti inosan yo k nan lari a k ap kriye pou pri fresko ki monte disèt wotè a, ou di yo se bandi ak dilè dwòg, prezidan. A, prezidan, w engra. Nonsèlman ou nil, ou engra. Ok pèp ayisyen prezidan an fin joure nou se konsa li di nou mèsi pou la desant nou te kite l fè nan kay pèp la pandan 24 mwa kounye a nou pral aji nou tout ap mobilize nou pral mete jovnil deyò nan kay la ak tout oseyan ak tout rayon pise bò lanmè yo, ak tout brik kankan l yo. Nou pa p kouri pou larivyè pou n al neye nan oseyan. Yo se senkant kòb ak de gouden, tonbe ak gringole. Taboula raza li ye tantin. Vennkat mwa ladesant, se fini. Ranmase ranyon pise w. Flanke w deyò. Ban nou kay nou pou nou netwaye l. Konsa, n ap remeble l. Wi! Nou kapab! Ann ale! Bon, anfèt, pwofesè Sen Pòl, sa se, petèt m ta kapab di sa, se diskou pèp la an repons a diskou prezidan an. E ki jan w entèprete diskou sa a? Ki jan w wè l, analize l? Bon, pa egzanp, kote diskou an soti an, moun ki di l lan, li pa anndan pouvwa a lan, ni l pa anndan sektè ekonomik lan, li pa sa yo anndan yo rele le secteur privé des affaires lan. Sa vle di zi se yon manm sa yo rele aktè anndan sosyete sivil lan. E lè nou ap pale de sosyete sivil an Ayiti, fò nou pa konfonn le gwoup 184 de André Apert, se yon varyant ke li ye dlan sosyete sivil lan. Fò nou pa konfonn tou L'Initiative de la société civile de Rony Deroy, se yon varyant. Men sosyete sivil lan se yon bagay ki ekstrèmman laj. Sa vle di gen tout kouch popilè yo. Donk, tout moun sa yo ki ap fè rezistans lan, paske sosyete sivil se yon fwaye de rezistans. Donk, nou kapab di, lè w pran diskou la, ke se swa o nivo agimantatif, ke se swa o nivo de la pèsuazyon, ou byen o nivo de afektivite diskou lan, ou byen o nivo demaskaj, sa vle di, Jovenel Moïse pa, m te kapab di, atenn okenn objektif sa. E. Repons sa a, jisteman, li, sa li montre nou? Li montre nou ke Jovenel Moïse pa konprann sa yo rele politik, li pa konprann sa yo rele Leta. Paske Leta a anfèt sa li ye, Leta a, se li menm ki dwe konsantre monopòl vyolans fizik lejitim lan. Sa vle di ou pa ka le prezidan de la repiblik, sa vle di se ou menm m te kapab di ki a la su ki su lan siprèm majistrati de leta, pou w ap vin plenyen ke gen gwoup ki ame, pou w ap vin plenyen ke gen dilè dwòg etsetera. Donk kote le monopòl de la vyolans, kote fòs ou? Paske anfèt, Leta li menm, li dwe penetre, li genyen yon obligasyon, Jovenel Moïse, pou li pwoteje popilasyon an, sou le plan entèn, la sekirite fizik, lè nou di sekirite entèn nan, li gen ladan l la sekirite fizik, men li gen ladan li la sekirite ki lye a de, m te kapab di, dimansyon de la sitwayènte, ba moun yo alimantasyon desant, ba yo lojman. ba yo aksè a edikasyon, ba yo aksè a swen sante, ba yo aksè a lwazi e rekreyasyon. Sa vle di, w ap wè ke ekspresyon, m te kapab di mekontantman sa, se paske gou Leta, Jovenel Moïse pa konprann sa ak Leta, li pa ka bay li.
Wi men, èske diskou sa efektif? Non, li pa efe, non, diskou sa, diskou sa an fèt, nou te kapab di se yon echantiyon, sa vle di w ap wè anpil moun anndan popilasyon an si yo te genyen opòtinite pou eksprime yo, se ensatisfaksyon sa ke yo t ap eksprime. Sa vle di ke li tradui atlis volonte pèp la, an pati. Wi, jisteman, jisteman, paske li tradui mekontantman global k ap fèt anndan popilasyon an, paske apre yon diskou lè yon sitiyasyon konsa, rapidman, ki pwoblèm Ayiti? Pwoblèm Ayiti ou gon sektè li rele secteur privé des affaires. Lè w tradui sa an anglè, sa vle di private sector of business. Pwoblèm k nou gen an Ayiti sè ke ou gon seri de mesye dam ki pran espas jewografik la, yo pa gen okenn afektivite, yo pa idantifye w a espas lan, yo ap pratike yon politik newokolonyal, Yo wè Ayiti kòm yon espas de tranzaksyon. Paske tout peyi bezwen yon boujwazi. Men lè w di biznis, y ap fè biznis, men pa gen leta pa gen okenn mwayen pou li regile tranzaksyon sa yo. An otre tèm, sa vle di ke Jovenel Moïse se prizonye mesye sa yo? Se sa w ap di la a? Wi jisteman, paske lè w pran leta, Leta an fèt, Leta pa janm sèl. Leta se yon kondansasyon de yon ansanm de re la syon sosyal. Leta li konstitiye yon blòk ke yo rele fòs sosyal. Men an fas Leta, toujou gen yon seri de lòt blòk sosyal. Lan tout peyi sa egziste. Men Leta ki Leta, diferans lan se ke Itilizasyon monopòl vyolans fizik lan, Leta li pral itilize li, tout fòs ke li genyen a lapòte li, pou li asijeti e kontwole lòt fòs sosyal sa yo. Men, Ok, now, lè w pale de monopòl de la vyolans, eske nou. aprann ke te gen yon afè de 8 sniper ki t anndan peyi a ki te gentan rete ki lage paske lapolis kenbe yo aparman lapolis te twouve ke mesye yo te vin fè dezòd yo kenbe yo e lajistis an Ayiti lage yo yo gentan vin ozetazini kijan w wè bagay sa nan kad responsablite gouvènman an ke yo di se li k te mande nèg sa yo vin fè djòb la nan peyi a djòb dezòd la. Sa se yon ekselant kesyon l ye paske lè nou di anfèt Lè w pa, lè nou di monopòl vyolans lan, vyolans lan se plis yon metafò, se yon kategori analitik ki plis eristik, tankou yon apwòch ki pou konprann ou konprann metodolojikman sa leta a dwe fè. Men lè nou di vyolans lan, gon ekip bagay pozitif, se pa paske nou di vyolans lan fò nou panse vyolans lan se negatif lè nou di monopòl vyolans lejitim lan. Vyolans lejitim lan se yon bagay pozitif pou si. popilasyon an pou ansanm sitwayen. Bon pou kesyon sniper la map reponn ou, sniper la fò li lye a plizyè bagay. E premyèman pa gen okenn eta o monn ki genyen yon souverènte absoli. Tout eta genyen yon sètèn relativite lan souverènte yo. Men Ayiti malerezman e se trè tris pou nou ap di sa nou menm ki pran endepandans nou premye janvye 1804, Ayiti, Pa genyen la souverènte. Ou se ou t pale de yon nosyon de la jistis remèt li etc. An Ayiti bagay sa yo egziste de non. Donk se pran yo pran nèg yo se pa la jistis ki bay yo? Non, se yon bagay ki klè. Sa vle di pa egzanp lan konsè dè nasyon an fò w ta genyen kapasite pou omwen Si w pa genyen lafòs fizik, men omwen fò w ta genyen yon bòn politik diplomatik. Menm eske sa pa koresponn ak yon demand pèp la ki mande misye pou l deplase, ke misye enkapab pou l envo atis ba peyi yon figi non. Ya, ebyen se sa, se pou montre w feblès absoli leta ke nou genyen an Ayiti an, ou pa genyen le monopole de la violence physique légitime, ou pa genyen la souverènte, epi lan konsè dè nasyon an, yo pa respekte ou paske ou pa gen yon moun ki kapab hisse li a la dimension d'un chef d'Etat pou negosye avèk les acteurs internationaux. Donk Ayiti bezwen moun.
Wi, definitivman.